Aah anbe talè poukisa w pran fleur la la? Pa di m se ou kap pran l? Woy! Non se sa w pwouve m. Se ou kap pran l se byen.
Damn! Sè m dejwe m.

Sa wap fè la? Oh.
Bendji. Sa wap fè la kouzin? Sa wap fè la? M te rekonèt ou wi.
Oh, e rezon sa k fè ou pa janm chita lakay la? Ki rezon kouzin?
Ki rezon? Oh, pa e mache wap mache fimen. Depi kilè ou te varye nan eta sa? Kiyès ki montre ou fimen Bendji? Kouzin.
Ehe. Please pa di moun sa. Pou m pa di matant mwen sa. Pou m pa di matant mwen sa ou pa t ap ri m? An tout la sent jounen w ap mache ou pa janm chita lakay la poutan e mache w ap mache fimen nan bwa kounye a w gentan dejwe kiyès ki dejwe w Bendjy? Kouz ou pa bezwen konsa anyen pa konsa menm.
Men Bendjy ou pa konn wè moun lakay ap fimen mwen m pa konn kote w rankontre a bagay sa kounye a w pa chita lakay ou e mache tout raje vin fimen nan lari.
Premye fwa kouzen m. Premye fwa? E sak kote w sak fè w pa janm konn chita lakay la? E pa fimen w konn ap mache fimen? An! Bndye e sa w ap mache fè antouka m ap di m ap bay matant mwen nouvèl la pou ou tande. M ap di matant mwen sa pou ou. Se premye fwa kouzen. Premye fwa? Ou pa oblije di manman m sa. Sa w gen sa w fè w ap mache fimen an? Ki pwoblèm ou? E bon timoun ou ye? Ki pwoblèm ou gen ki fè w ap mache fimen nan ranje an? Kouzen m.
Chèlbè.
Humm kounya sa wap dim la.
Kouzin ap bagay map diw kounya la se jis ok kouzin son esperyans li ap fè ok. Son esperyans. Son esperyans li ap fè.
Nan tout esperyans li genyen pou fè esaw jwenn pou fè kòm esperyans. Wi kouzin men akondisyon kouzin.

Ti fi a soti kotel soti li vin nan nwim la wi kèlbè Pap ka rete non li paka banm ale.

Bonsoir. Bonsoir.
Sa va?
Uhmm. Bon Zazu, pou ou pa jere m jere m, sa lè ou wè m w ap rele m, ou pa janm dekouraje w still ap rele m lè w wè m nan lari, sa vle di ou pa pè lè moun jere w? Lè moun ap jere w santi w byen genlè franchman lè m jere w manje m ba w, m konnen m pa t janm di w anyen. So se pa sa ki enpòtan pou mwen ok. Sa ki enpòtan?
Ou konnen m renmen w anpil. Ou renmen m? Wi.

Ou toujou ap rele m love. Bon zazi ou cho pou posede m pou genyen m pou nou renmen zazi bon a kisa ou pral moute teren an banm wè zazi banm wè banm sak fè w cho ou paka rete depi ou wè m fè anmède m nan zazi zazi mwen menm jodia m vle wè banm wè banm wè banm pale ansanm avè w m serye kounya banm pale ansanm avè w tande m non sak fè w cho a mwen menm m vle wè l jodia moute m li zazi map fè w wè l ou ap fè m wè kounya m vle wè l non non non non m vle wè l ti gason an pa menm.

Sak li kout li nwa. Ki aktivite yo. Ou pa vann anko.
Mwen toujou fè sa wi. Mwen sot preske nan kou la. Li enpotan wi pou aprann yon bagay. Mèsi pou konsèy la. Dakò cheri. M byen kontan di fè ke ou tou kenbe m kòm konpanyon. Ou menm tou.
Ok cheri.
Men m tèlman gen yon pwoblèm k ap trakase m. Men m pa jwenn solisyon. M pa kwè m ap jwenn solisyon avèk pwoblèm sa m genyen. Ou imajine ou renmen avèk yon moun, ou livre tout ou menm ba li, definitivman ou pa konn si moun sa renmen w a, si l pa renmen w. Sa poko renmen, sa poko rive w pou w renmen avèk yon moun, kòmsi l ap abize w, ou pa janm wè sa, ou pa janm ka remake sa? Ok. Men, èske ou bezwen yon relasyon serye oubyen yon relasyon bòbòch? Gen moun, depi yo fin kouche yon premye fwa y ap toujou enterese avè w. Men si sa ki pa bezwen w lan ki te bezwen abize w lan, depi l fin kouche w li p ap ret sou w ankò. Men sa k renmen w lan vre, nan bon tan e nan move tan w ap toujou renmen w, l ap toujou ret avè w nan penpòt fason.

M konprann sa w di m lan wi. Paske gen de moun m konn renmen ansanm avè yo. Moun ki pa renmen m nan kòmsi m wè nan li. Se nan moun ki pa renmen m yo m prèske wè. Konprann? M pa konnen. M ap tann Bondye fè fè chwa de moun k ap renmen m vrèman paske m p ap janm konn moun ki renmen m nan vrèman. Sa ap toujou renmen w. Paske le pli souvan gason yo pa konprann yo tèlman mafya deyò a menm lè ke yo pa renmen w yo toujou montre w. Avan sa a kòmsi yo renmen w, yo ap chouchoute w bagay sa yo men m pa janm ka konn kiyès ki renmen m vrèman. Men èske pa ou k la kwè sa yo tou? Bon ou konnen yo pa konn oze fè lajounen, m ta menm oze w lajounen tèlman ke m ta vle bwose dò m. E m pap ba w manti, li vrèman sanble avè w. Men m pa konprann, nou te konnen l te pral koute m la nou, oubyen. M te di m li pap soti, se fòse m te fòse l.

M toujou bay ou kè m toujou. Sa m te ka di w de plis. Fè analiz pou wè èske se pa nan ou sa soti. Paske ou ka pale pale ou pase ou pase ou pase, w ap di e jèn li jèn gason li jèn gason e poutan ou menm defwa w ka nan ou menm tou. Paske m bezwen m bezwen relasyon stab wi. Paske pase moun pase moun nan li pa vrèman bon pou mwen. Paske laj ap monte fòk mwen gen vi pa m ou konprann? M konprann. Paske. Genlè m pral legliz pou Bondye banm direksyon paske mòd de vi kòmsi map mennen an m pa vrèman renmen l. Bon ok. M bezwen stabilite nan vi m. M dakò a sa w di an wi.
Paske al legliz lan se pi bon chemen an pou mwen menm. M ap konseye w kòm ou tou di l pou w al legliz lan.
Ebyen n ale non kòkòt. Dakò. Dakò cheri. N ap tou fè wout lan ansanm? Wè n ale non.
Dakò. Dakò.

E men ta tou rele manzè e men. Sa w panse? Ba l tan, ba l tan pou l reflechi avè w. Nan li.
Mache l non men. E tan pou ba l li men.
Yo fanm nan gen tan pou sa.
Bay ba l yon ti kòd li.

Enpresyone de ou. M pa kwè se yon mal, yon bote tankou. Non, ou te di ou anvi m, ou gentan gen santiman pou mwen kòmsi. Men se yon mal sa ye. Ou kwè ou merite sa, ou merite plis ke sa toujou. Met mwen nan men ou. Sa pap yon pwoblèm si tout fwa m ta anbrase ou, m jis anvi sa. Anbrase m?
A wi.

Sa nap fè nap pot tèt nou.
Kouz. Che. Moun pou ki sa nou vin chita de a paske nou bezwen pale pou mwen menm avèk Bendji pa konn sa nap di. But sa map di w lan pa yon manti. Depi lè w te fin wè Berejèn frè m nan ou pa anvi fè bagay? E m pap ba w manti si w goute bagay sa sè m w ap mande rete non paske bagay la tèlman nòmal li gwo li dous.
Pale pale sa w di an si m fè kisa?
Si w goute berejèn frè m non w pap mande rete sa m di w li gou.